Se vye vakabon yo ye. Se sel sal prop sal moun lan miami sal fanm yo lan miami kot chen an gade lè la ti pantalon sere lap vin sou mwen. A kisa misye sanble ou pa ta di yon ti masisi kap mache sou mwen la.
Cheri. M pa cheri m tanpri pou mwen non m pa mennaj ou gade m pa bezwen m pa gen anyen pou m fè avèw ankò. M pa vle w lonmen nonm ankò avè vakabon w yo. Sèl sa nou pwòp, pale sou do fanm, jwe domino, m pa gen tan pou sa. Se pa mwen, m pa fè anyen non bey. Oh e sa w di? M pa gen anyen pou m fè avè w. Tanpri, sèl si sa fè m vin la, m di w stay away from me. Pa vin lakay mwen, pa anmède avè m ankò, m fini avè w, m pa gen anyen pou m fè avè w ankò. Ou mechan w ye. Wè vye bas domino sa a, fuck. Yeyeyeyey! Sak gen la baz. Mesye si nou ka vin kotem kounya man pase bagay yo vin rèd pou mwen man fanm nan kitem m pa gen oken anyen ankò nòmalman vin tchekem lakay la mesye fini rapid pa pran anpil tan pa gen pwoblèm map tann nou.

M santi bagay yo rèd pou mwen men m pa kapab men. Fanm nan kite m. Men sa m bezwen pou nou fè pou mwen an, m konnen nou gen whatsapp, facebook right? M konnen nou gen tout sa. Sa m pral fè, m pral voye foto ban nou mesye pou nou lage. M konnen w gen 50 gwoup. Konbe gwoup ou ye?
Gwoup whatsapp?
Wi. 150 gwoup.
Wouyy man m bay sal li. Jan manmzèl kite m nan m pa dakò menm. Manmzèl konnen se malpwòpte a kite m m ap fout avili mwen menm. Fanm nan kite m, mwen menm fò m avili manmzèl. Kòm avili, kòm fèy peye djòl li Wèm di nou sa, pa konn fina l sa Sa w pa lage la, sa w pa lage la menm Sa l ye la menm M gen foto, m gen videyo M pral lage tout sou whatsapp ban nou M dakò wi Sa l ye Mesye, nèg a se zanmi nou l ye N avè misye oubyen n pa avè misye Bon, maestro mwen m sa m ka di w nan sa menm Fanm nan ete madanm ou l te ye Bèf di l ap sal savann se dèyè l l ap sal Sou sal fanm nan, w ap sal tèt ou tou menm Mani rezon ou wè nou pral lage fanm nan deyò nan Facebook WhatsApp men ou pa bezwen bagay sa yo gen anpil nèg ki mouri nan bagay sa.
M pa avè w tou non papa. M pa misye non. Konbyen tan ou te gentan gen ak fanm nan? M gen 6 ans avèk fi a wi menn.
6 ans ou gen ak yon fanm ou vle detui l menn. Se jan fanm nan kite m nan mesye m paka kite l konsa menm. Fòm di w bagay.
Li pa ti fanm sexy. Manmzèl.
Bèl tete bagay la. Wi m gen video de bagay map komanse voye sou telefòn ou depi kounya. Sa bon sa bon patnè. M gen video tou wi menn. Bon sa misye gen la. Ou atis.
Mwen menm nan ka sa m ba a misye mwen menm. Atis tout bagay vin jwenn ou la wi.
Ou te gen bagay nan men w wi.

Yayayay feblès.
Kata an ale non menn.
Nèg yo gentan lage vre wi. Pa ranse.
Aya ap ale nèg yo lage. Non ma rate kado kaka mesye e bagay tout bon. Wey yo voye bay patnè sa a New York non menn. Nèg ki toujou nan machin ap fè live la. Non misye pap fè sal menm. Lòt gwo pat nèg nan machin nan?
M se pa e lòt nèg yo k ap fè sa, 2 lòt nèg yo. Ti mens lan avèk gwo bout tonton an. Yow, voye bay miche vre non. Ou sonje misye t al Canada te lage video yon fanm?
Yeah!
Ooh! Gadon Facebook mesye, moun pa bezwen chita ap gade news nan TV non, tout news ou bezwen sou Facebook. Oh ki moun ki voye friend request sa a pou mwen? M pa konnen moun sa l voye request ban mwen. M tcheke yon bagay mwen. Humm kòm mwen wè li gen menm zanmi ansanm avè m an m tcheke l pou mwen. Not bad looking at all. Sanble arogan. Oh. Mwen kon menm asepte request moun al gentan voye mesaj ban mwen. An ou gen tap relem sou messenger tou? M pa menm konn moun nan l gen tap relem. Non m pap reponn. Moun Facebook sa yo soumoun twòp. Li fenk asepte l li gen tap relem.

Hey, ki bò w ye la? Ah, vye machin sa ki, ki, ki kanpe ansanm avè m la, ou ka vini ou ban mwen yon woulib? Ah, pitit, machin nan kanpe avè m la, m pa konn sa l genyen.
Hello, pa avè m. Ah, ah, alright, bye.
W ap, w ap, w ap, oh, w nan travay? Oh, m pa sò. Hey, miss.
Sorry oh hi ok m rele w back map rele w back m gen yon mesye la ki kap ede m bye bye What happen?
My car won't start Ou ka ede m silteplè I don't know what's going on Let me try Where your key? It's in the car.

Oh! Ansi Bob! Full package papa wap mennen! Antouka m tande tout kote papa lan vil la se ou kap fèl wi papa! Oh! Facebook, WhatsApp, YouTube m tande tout moun se de ou yap pale! Jan video yo ap bat moun ti epizòd ou yo wap wap byen fèl wi brother! Ah monchè se tout dwa monchè poum rele w m felisite w anh! M tap ba w kòl la brother! Non non non m tap ba w kòl la brother! Antouka brother map pale avon moun la frè pam map rele w wi menn! Map ba w kòl la koum fini para moun nan! Ok frè pam!

Ok eske ou ka dim koman ke ou vle fel. Misye sa fon tep wi baz. Oh ou yo just ap fon tyas. Yes.
Ok ok m pral jere ok. Ok mèsi. Monchè m pap baw manti m byen jere w la ou gentan fini la. M voye m fri la wi baz. Ya men so sa se pi bèl babè shop la nan moman la ki fèmen pita la. M baw respè a. Non babè shop la se Empire Triomphe ok. Nenpòt lè w vin la 11 è minwi nou rete fèmen byen ta ok.

Ok ok ok ok Bon la talè a nap pale ou gentan rele m. Ah m panse m te sof m rele w. Ou pa konn depi kilè map swiv ou sou Facebook la m wè w pa nan zen sou Facebook ou se yon timoun nice ou ye sou Facebook byen kanpe bèl black sexy se yon moun konsa m bezwen lan men m tande w. E rezon sa ki fè w wè m pa rete ap pale avè w sou Facebook wè m te mande w nimewo w la se pou just pou m te ka konn ak ki moun map pale.

Yo banm relo bak atis. Sa kap fèt la menn? Ki chèn la mezanmi? Monchè se chak jou map chachew wi menn. Bon e bon. Kounye se lam poze menn.
Monchè m gon pwoblèm se sèl ou menm ki ka edem. Ki pwoblèm ou gen la? M bezwen atis menn.
M bezwen popilè. Bon.
Son flannè ou ye nou ka travay ansanm menn depi ou gen talan. Eske ou chante deja? M pa chante menn. Eske ou konn act nan movie ou pa janm act? M poko janm jwe fim se rezon sak fèm vin kote w la. M konnen ou ka edem. Pou fèm menn. Ebyen ok, ou konn sa w pral fè pou mwen la? Nan 3 segond, fè dlo sot nan zye w la menn. A, monchè, talan sa sanble li pa kache lakay ou non. Ou di ou bezwen atis? Yeah, m bezwen atis.
Yon sèl fason m ka fè la pou atis, èske w gen mennaj? Yeah, m gen mennaj.
Ou konn sa w ap fè?
Lè w nan bon lanmou avèk madanm nan, oubyen mennaj ou an. Rikòde l. Fè l voye bon foto Nekfeu t ba ou epi simayen yo sou Facebook, WhatsApp, Instagram man, Twitter man rapid w atis. Nan 10 minit lemond anvayi w. Talè w pral tande a madanm entèl, madanm entèl. Ou konprann? Se sèl sa pou w fè man.
Monchè m deja atis. Ok?
Ah mèsi anpil pou konsèy ou wi man. Monchè fò m jere w. M pral fè, ou wè sa w di m la m pral fè l. M pap tann 2 jou pase m ap fè l. Degaje w. M deja atis. Wa ban m nouvèl ok?
Alright mèsi baz.
Anfòm.
Papi. Kouche m gou cheri e ou menm. A cheri m tap tann kòl la gade kotem ye la m ba lakay la non men m pat ka ret tann. Ou ye a.
Pou m te resevwa kòl sa la. Eske ou prè mwen cheri. Sak sou ou la menm?
Ou ta bezwen konnen ki sak sou mwen? Bon guess what? Jan manmanm te fèm. Shhh
ooh m ta renmen wè sexy sa.
Ou konnen kisa m vle w fè pou mwen? M vle w retire tout sak sou ou kounya. Pa pwoblèm cheri. Yeah.
Yes Dousman Ok cheri Banm yon segond sèlman Yon segond sèlman cheri Yes baby Ahh
Epi wap desann tou piti.
Humm m tap komanse mòde w bò kou epi m tap pase lang mwen dèyè zòrèy ou. M pa tap foure l nèt non, ou konprann, m tap fè l yon lòt bagay, m tap just pase lang mwen. M prèske rive.
Tankou yon van kap vante bò zòrèy ou e m vin tonbe bò kou. Epi soti m bò kou ou, m t ap desann tankou jan nèg lontan yo. Non, nèg lontan yo te konn di w ti bit patat ou. Men m t ap desann nan koridò lestomak ou.
Ohh, yes! Don't stop, don't stop, don't stop, baby. Ou stop papi yes oh yeah yes papi uhmm.
E pou m remonte lòt bò ravin nan e m kòmanse ap pase lang mwen sou pwent tete a uhmm yeah epi m ap souse vant ou m ap ba w ti kout dan desann desann nan pye w. Desann nan talon pye w. Yes baby. Uhmm. Epi gade avèk lang mwen ak dan m m ap krake dwèt pye w. M ap fè dwèt pye w fè kèp kèp kèp. Ohh.
M la Frans. An fè ak m New York. Mwen pa konnen kote m ye papi. E ou menm? Uhmm.
Yeah baby. Uhmm.

Hey baby. Bonswa cheri, kijan ou? Why you here? Epi wap mande poukisa m la cheri? Bby epa sa ou konn papa m la cheri. Cheri, m gon pwoblèm la se sèl ou k ka ede m. Konn sa wap fè pou mwen beb? Wap voye 3 ti foto byen sexy, 3 videyo pou m lage sou Facebook, WhatsApp epi mennaj ou tou atis. Bby ou bezwen atis wal lekòl pou aprann sa? Sa son lòt bagay wap pale cheri. M pale avè direktè a deja. Li dim konsa depi w wè ou fè sa ou mande w la, m tou atis. Ou wè tout kote w pase, tout moun ap rele w madan atis. Ou pa ta renmen sa cheri? Ou genlè pa wè kisa kap pase sou Facebook sa la? Sa vle di ou pral pran foto m ou pral lage sou Facebook ou pral gache pèsonalite m? Yon ti bagay trè senp wap jis voye yo pou mwen epi m lage sou Facebook, WhatsApp epi m tou atis. Ou serye?
Cheri, fòw konprann sam diw la. Ou pa ta renmen madan atis? Ou pa ta renmen tout kote ou pase pou yap rele w atis?
Sa vle di si w panse se ti bagay sa ki pral fè w atis, guess what? Bay atis ou a pa enterese m. Good bye.
Shella, sa k gen la cheri? Oh my god my god, m pa kab wè w pran tout bagay mwen li lage pran tout foto tout ou li m yo lagel nan entènèt tout vye zanmi li jwè domino avè yo tout wè bagay lan nèt. Ah m pale w twòp Sheila w pa janm tande m kisa m di w? M toujou di w konsa lè w ap fenk rekonèt on nèg pa chita ap voye foto toutouni ba li kote w konn mesye w fenk renmen avè l ou pa konn moun nan m toujou pale w lè w on moun ou fenk konnen li eseye chèche konnen l plis ke pou chita ap voye foto w devan w dèyè w tete w poukisa tout bagay sa yo? Eske m pa pale w m toujou pale w. Lè w fenk rankontre yon moun sispann voye foto toutouni bay moun nan ou pa tande, chak jou m pale w ou pa konn moun nan w ap bel avèk foto toutouni m wè yo sou Facebook m vrèman fache m jis ap tann ou pou te rive sou mwen paske m konnen wont ki fè w pa ka rive sou mwen kounya sa w fè. Kounya la te fini la kounya tout zanmi m yo tout moun fanmi m yo pral wè bagay sa mezanmi m pran.
Si m pat konn pale w pa di m non Ou konn yon bagay? Pran ti chèz ba w chita tann mwen tande, m ap vin sou ou. Ban m inèdtan m ap tekè misye pou ou tande, m ap fè l respekte fanm. M ap rele w bak nan inèdtan. Some bullshit.
Kòman w ye menm? M kontan wè w wi. Mwen menm tou.
Kòman vant lan ye? Ah, kòm ou ka wè, vant ap monte.
W ap konte jou oubyen w ap konte mwa? Ah, m ap konte mwa.
Li pa long non. Oh ok.
E zen an m vin pran la wi. Tanm renmen zen. Ou fenk paret zen zen zen. Tande non ou pap bwe anyen anvan nou komanse. Oh m bon m bon. Ou bon? Ah.
Ou chanje zen an menm m tap esplike w nan telefon nan. Yon neg sou Facebook li pa we lot moun li tonbe damou pou li se jojo. Mwen menm.
Kisa? Jan w tande a. Tann mwen, neg la konnen w ansent?
Ou fou? Non l pa konnen si m ansent. Poukisa pou m di l m ansent lan? Hey!
Sa vle di lè w voye foto sou Facebook ou just ou just fè foto tèt ou sèlman? Foto bout tèt sèlman. Lè nou pale live, foto bout tèt sèlman.
Mezanmi! Epi tou w konnen nèg Facebook sa yo, li gen dwa gen madanm ni lakay li, pitit, epi l just bezwen yon fanm pou l pran plezi.
Sa vle di nou gen anpil tan depi nap pale. Ah non pa twò lontan but nou pale nou pale.
Ebyen fò dil w ansent, sa w deside fè? Kòman pou m di l m ansent la?
Hey Ebyen e konsa wi nèg Facebook sa yo pitit. Depi w wè ou annik ou poste yon ti foto la Tèt tout cho. Tèt yo cho.
Yo gen pou yo plede ekri w tout jounen, mande w si w gen whatsapp etc. Apre sa a. Ah bon. Nou gen pou nou meet. Pral ba l yon bèl sipriz. Mezanmi pitit bon. Misye pral endispoze. An palan de papa pitit ou. An palan de Jerry. Ou pa tande l menm? Jerry.
Ki Jay wap pale m la? Nèg sa li pa janm rele m, li pa janm pase wè m. At least menm ke l pa t pase wè m pou mwen menm, at least pou pitit li a l te ka pase. Li pa janm pase, li pa janm rele. M pa beze pale de Jerry. As pou Jerry m ap deal avè l. Iya menm panse tankou at least li ta rele w kanmenm mande kòman w ye pase ou ansent pou moun nan oo. Non li pa fè l.
M ap jere l. Sa vle di menm yon jou menm li pa janm rele w pou l di w anyen kòman pitit lan ye? Menm yon jou.
Ebyen m pwale wi madam. Antouka mèsi pou vizit la yo apresye sa. Ok.
Sèlman m ta swete lè w pwal kwaze avè nèg sa m la. I don't know. Ou pap ka la, ou pap ka la.
M pap pa la. Kòman m fè pa la? Tèlman w renmen zen. M te mèt te off m ap pran jou an off cheri.

Cheri kote w ye m gentan rive map tann ou wi Kote m pa renmen tann cheri fè vit m sonje w fè vit nan Ok cheri ok
Cheri Sa w kokleye konsa baby Sak pase la.

M pral moutre nèg yo kiyès ki gen fanm tande M pral moutre sak rele fanm Paske yo pa konn sak rele fanm Met fanm tande.

Yon ti shop m sot fè la pou bebe a wi ou konnen bon tande non m te byen bezwen w wi moun nan m tap pale w la bon l bezwen mit mwen li ready pou l mit mwen humm yon sèl sipriz m pral ba li fè nèg facebook kite pa vle wè fanm humm ebyen ok ebyen w konnen m pral drive so m ap rele w lè m rive lakay la tande.

Nan moman la a, m pral fè tout sa k depann de mwen menm pou m fè fanm sa a kontan. Avèk ak tout ti vagabon k ap pale, fè enteresan. Men, yo ka di sa yo vle, bòt mwen m pral fè fanm sa a kontan men. Moun ki fè kè w kontan se li ou fè kè l kontan. M pa gen, ou konprann? 2500 nan mouda m. Ou konprann? Nou gen bèl kay nou, n ap byen fè l. E sa k gen ankò? Fanm lan byen kanpe, yon fanm anfòm konsa. Kèt mesye men! I can't believe it daww! Shit! Pral nan baz nan la, m pral fè tout nèg yo wè kiyès ki fòm nan tande. Anmèt sa ou pale kaka de fòm sa mesye oh fòm sa ou pran fòm sa baay. Fè yon tenten kon sa. M pral fè nèg yo wè. M pa ka tann pou m rive nan baz pou m goute nèg yo. 2016 maxima. Konprann? Sa ki klere la nan vil la la nan moman an, pral vire la.
Pitit gason an, poukisa ou pa chanje chanèl sa a?
An nou chanje sou chanèl ayisyen an non. Sa isyon ye, m vle pou w gade gade chanèl ayisyen yo. Se sa w vle? Kòm se sa w vle, m resi avè w. Men pa bliye papa w renmen w anpil, se sa k fè ke l di w ap gade sa. Ok So kouche ou met kouche kouche sou papo ok Relax ou ok Jodi a son bon plezi pou mwen menm avèk pitit mwen pou m chita pou m repoze m ok Konnen papaw renmen w anpil ok Ok pitit gason m.

Wake up! Wake up! Woy woy, m pa konprann!
Sa k pase w la? Sa w genyen? Sa w genyen? Sa w genyen? This is your phone.
Ok. Fèk t ap pale avèk yon fanm la. Chili. Yon fanm ou antre. M ap travay byen di. Pa vre? M ap travay byen di. Ou chita, ou di m konsa, kòb sòl la, kòb sòl la, ou sonje kòb sòl la? Wi. Ou di m konsa, se kay ou t ap, se tè ou achte avè l ann Ayiti. Wi. Men, men, men, tcheke telefòn nan. Sa k pase la?
Bay sa la pou mwen non. My baby, tcheke my baby. Sa se telefòn ou? Ok. Tcheke l. Tcheke l! Bay sa la pou mwen. Tcheke l! Tcheke telefòn nan. Tcheke telefòn nan! Talè, talè! Ou pa m pa konprann ou! W ap bat mwen?
M pa konprann ou, w ap bat mwen? Tcheke telefòn nan! Menn, tcheke my baby! M di w bagay sa pa pou mwen! M pa konprann.
Li fè m konnen w ap regle bagay pou li pou l ale, pou l vin isi. A ki kòb? Kòb sou kòb m ap redi travay la? Really? Se sa w fè m? Se sa w fè m? Se sa w chwazi pou w fè m? You know what this is it I'm done I can't take this shit no more. Sak pase manmzèl vava.
Mesye gadon tenten mesye. Son bagay m pap janm konpwann. M kwè m lòk telefòn mwen avèk avèk dwat pye m. Fò m eseye djab kòman fè manmzèl fè ouvri telefòn mwen. Oh mon Dieu! Sak pral pase m la aprè la? Hein? Sak pral pase m?

Bonsoir, thank you for calling Smart Tax. Gerline speaking, koman m ka ede w silvouplè? Oh oui, se Gerline Butler. Se avèk ki moun m ap pale an silvouplè? Oh madame Jean, koman w ye? Wi mwen byen. Se ki moun ki refere w silvouplè? Oh wi wi. Oh wi nou ka ede w. An ban m ba w yon ti enfòmasyon de kisa nou fè la nan Smart Tax lan. Answit nou fè tax, nou fè amandman, sa vle di amandman an si ou te gon pwoblèm tax ane pase nou regle sa pou ou. Answit nou fè asirans, healthcare, asirans pou health ou. Epi nou kounye a nou gon bèl sèvis nou bay isit lan, imigrasyon. Si ou gen fanmi ou lòt bò dlo ke ou enterese antre, oubyen ke si w ap viv isit, ou gen pwoblèm papye, nou ka ede w ansanm avèk sa wi. Wi, non sa pa pwoblèm. Ok, sa ki pou meyè an pou w fè an, se pase vin wè nou nan ofis lan. Èske ou gen yon plim pou m ka ba w adrès lan? Ok. Ou pare? Ah ok. Adrès lan se 167 North East 167 Street. Suite lan se 2. 2 nan lèt 2 a, e pa nimewo 2 a non. Wi. North Miami Beach, Florida 33162. Madam Jeanne, mèsi dèske ou chwazi Smart Tax wi. Enben m la m ap tann ou wi.

Sak tonbe?
Bon ou konnen nan bonbon tag sa yo laba yo pa bon nan menm la bon ou konnen wap byen fèl laba sa yo vin vin tchekol. Ah ou konnen nan smart tax nap bay bon sèvis nou gen moun dèyè nou bon ou menm lè w vin wè w an m pot anyen pou mwen e mwen k pou bay sèlman. Chak tan toujou di menm bagay la e m konnen wap sèvi avè m. Aktyèlman la a rès ap ba reta ou konnen gen ti pwoblèm. Si m di w bagay yo pa menm jan yo te konye a non. Yo pa bon menm. A, yo pa plenyen m ap plenyen. Bon ou wè yo konnen afè pa m e yo k ap siveye m nan lari. Rale banm je w.
Mèsi wi baz. Ou konnen se baz mwen menm pa ka lage w nan erè, ou konn sa? But mwen se yon inosan w ye. Poukisa w di m sa la baz?
Bon ou konnen mennaj ou a, e pa ou menm sèlman m genyen?
Sa k gen la a? Sa k gen? Pale avè m non. Gade sa Duchy, si w pa kwè m. Sa l ye la a? Mathias ki fè m sa? Mwen byen viv a nèg la. Pa gen anyen li bezwen m pa ba li. Baz m konn la nan maten depi 9 è di maten, minwi m nan ofis la m ap travay di. Kounye a se sa Matyas rann mwen. M pa konn kòman m ta di w mèsi pou enfòmasyon sa la.

Ebyen met fanm dous ou a ok fanm ou fou pou li a fanm ideyal ou a humm kisa ou te panse ebyen mwen menm ki la jodi an se yon leson m bezwen pase pou nou menm tout gason sou Facebook nan tout social media in general lè nou wè yon fanm nou pa konnen l ni an pent ni an penti nou pa foure kò nou anba l konsa tande sak pou di w si m pa t yon dyab. Hein? Hoo paske m mete foto lèm te gen 23, 24 ans ou te gentan fou ou te gentan in love. Ou pa menm konn non fanmim. Humm Em ou wè pitit sa la a? Wap pran ni mwen menm ak tout pitit mwen an tande. Humm Pito e chita ou chita vre. Epi panse anvan ou pale. Panse avè ki nenpòt aksyon ou pral pran. Ou konnen kijan lwa amerika ye.

Fanm nan pran foto lèl te gen 25 ans, 20 ans, li tape sou Facebook poul fè nèg fè makak, fanm nan gwo vant. Msye bay sa mpap ka di okenn nèg bay sa non msye sa pa funny man Bay sa mpap ka esplikel non baz Sa son bagay poum kenbe nan kèm pou kont mwen mesye.